Salut bonsoir koman nou ye nan fòm aje yo gon bagay ke nou pa konnen nou wè la se pou chat ansanm avèk lòt ajan ki sou sistèm nan wi lè w klike la si tout fwa w konn non ajan ou ka annik klike la epi ou bay epi w chèche nimewo epi w chèche non ajan ou chat ansanm avèl ok men gon bagay m vin moutre w jodi a. Dizon ke ou bezwen voye yon kòb de Sendomeng a Sendomeng. An nou di konsa, ou Dahabonn men ou bezwen voye kòb lan kapital oubyen Bani. An nou pran Bani kòm egzanp. Pou w konnen si gen yon ajan Bani ki ka resevwa kòb sa epi pou l bay kliyan ki Bani an li, Paske gen yon kliyan Dahabonn, an nou di konsa gen yon kliyan Dahabonn ki bezwen voye yon kòb ba yon kliyan Bani. Men pou voye yon kòb sot Dahabonn al Bani, fòk mwen menm mwen gen yon ajan Bani. Ebyen, kliyan ki Dahabonn nan ba w kòb la, ou menm ou son ajan ki Dahabonn. Konnye w pral voye kòb la Bani, kijan w pral fè konnen gen yon ajan Bani ki pou resevwa demand lan li menm pou l bay kòb sa loutbò a? W ap klike la, nan tchat. Epi wap klike nan chèche ajan. Klike la. Wap di bonswa. Mwen se ajan Don Love. Mwen bezwen yon ajan bani. Cabeza de toro. Wè la, epi w klike la pou voye l ale. Avi sa a pral jwenn men li, wè. Wè avi sa a, l al jwenn 2337 moun ki sou platfòm nan. Tout, l al jwenn tout moun nèt. Moun ki rete bani an ap klike nan chat ansanm avè w. Imedyatman l klike nan chat pou l kapab chat ansanm avè w, ebyen se la ou pral antre nan konklizyon avè l pou w voye kòb la pou li. Kounye a, kòman ou pral voye kòb sa a pou moun nan? An nou di konsa w da abon. Moun Dahabon nan bezwen voye mil pèso jan m te di w la. Ebyen w ap pran mil san pèso nan men moun ki Dahabon nan, nan men kliyan Dahabon nan, men w pa p voye tout, w ap voye mil senkant pèso ba ni, pou ba ni remèt mil pèso. Sa vle di san pèso a ou pran l, ou touche pou moun ba ni an. Ok Kounye wap vin la pou voye kob sa ale Mhmm Wap vini la Oh non e pa la non Wap vini nan big cash transfer Ok Mhmm Avi enpotan Ok ap vini nan ki ak yon fè voye bay ajan wap vini nan meni sa ou byen sou pa ou la ou klike la voye bay ajan klike nan voye bay ajan la pa bli yo te an kontak ansanm avèk ajan te gen tap chat avèl wap fèl bo imèl li. Wap fèl bo email li epi wap mete email li dizon ke sa se email li wap annik mete email sa epi wap mete 1050 ok epi wap mete rezon an ou konprann lajan an voye pou tèl moun. Bay Jan Jan kòb sa. Epi an apre w klike baw ou voye lajan a ale. Se konsa mil senkant la ap rive jwenn ajan bani an. Pa bliye ajan bani an te baw nimewo imèl li lè w tap tchat avè l sou sistèm nan. Ebyen se sa k pral fè w voye l ba li. Si tout fwa ajan bani an pa bay kòb la. Administrasyon ap konnen wap just pa e wap just fè pote plent lan nan administrasyon ok epi tout bagay ap nòmal sa vle di pa bliye ke opsyon sa ki la se yon chat li ye pou ka chat ansanm avèk lòt ajan ki sou platfòm nan e se anndan menm opsyon sa tou ou ka chèche ajan chèche konn ki eske gen ajan Barahona chèche konn eske gen Bani kapital si tout fwa ou bezwen voye yon kòb soti kote ou ye an al yon lòt kote. Se konsa w ap chèche konnen èske gen lòt ajan nan zòn kote w vle voye kòb lan epi w ap antre an kontak avè l epi n ap konkli.